Mache bèf sa a se li m toujou achte pou m fè gato li rele Happy Boy Margarine li gen 4 ladan m pral itilize 2 lè m ap fè yon resèt m pran tou le 4 men puiske se mwatye nan resèt la m pral fè mwen sèlman itilize 2 ladan 2 a egal a yon blòk bè Ayiti a yon blòk bè yon tas sik sa vle di sa a mwen menm lè m mete 2 a m rele l 2 baton bè yo toujou di nou yon blòk bè egal a 2 baton m ap fè lekòl pou nou ok mwen mete yon blòk bè. Yon tas su. Epi kounya kisa m pral ajoute? M pral ajoute 4 zu. Pase se demi resèt. Si m te fè yon resèt antye, m t ap mete 8 zu. M ap ajoute 4 jòn ze. Pa bliye menm ke nou wè m mete yo vit konsa, se koupe m koupe videyo a pou m fè pi rapid pou nou. Mwen mete yon teblospoun esans nwa ki se esans vanila. Mwen itilize yon ti sèl tou piti pase nou konnen se sèl la k pou ba l gou. Mwen mete yon ti zès sitwon mwen pa mete poud kanèl nan ga ou gen moun ki metel ou ka metel mwen mpa metel paske mbezwen poul gen bon gou anana ok kounya nou pral antre farin nan mwen divize farin nan an 3 epi ji anana m divizel an 2 sa se premye pati a toujou sonje lè wap fè gato ou kòmanse avèk farin nan e wap fini a farin nan sa e premye pati ji a wap met ji a 2 fwa farin nan 3 fwa ok. Mwen fèl li pi long wi koupe m koupel ki fè nou wèl kout konsa. Yes sa se dezyèm pati farin nan. Epi m kite pi piti nan twazyèm nan paske twazyèm pati a se jis pou ka al mete poud de levasyon an pou melanje l. Pa lage poud de levasyon nan resèt konsa pou l pa al chita yon sèl kote. Ok m mete res ji anana la. Ok lèm fin brasel kounya map fin brase poud elevasyon an. Mwen menm toujou renmen bat gato m a men. Depim fin bat gato a, farin nan m antre l a men m pa rantre l nan miksè. Se sak fè m vide l. Ok kounya na mete rès farin nan, avan n mete l na mete poud elevasyon an ladan l. Ok epi nou bwase l. Fò brase bout elevasyon a farin nan pou l pa chita menm kote. On sèl kote. Vide l. That's it. Pran san nou pou nou ranje l. Pa bat bout elevasyon nan gato. Ou melanje l dousman menm jan lò ap antre blan ze a. Kounye a, mwen fin a pati sa a byen fini. Nou pral wè next pati a kòman m pral prepare blan ze a. Pase san blan ze a, hum hum, pa gen gato. Nou konnen nou menm Ayisyen lè n ap fè afè nou nou pran san nou. Ok? Si nou vle m montre nou sak rapid la, m ka montre nou sak rapid la tou wi men sa se metòd de baz la. Sa timoun 2000 yo pa konnen l. Ok, m mete 4 blan ze a, kounye a m kòmanse bat ze a, pa bliye lè wap bat ze a fò w pran san w e fò w gen fòs, blan ze lè wap bat li ou sèlman ka ogmante volim miksè a ou pa ka desann li, si w desann li ze a ka detounen nan men w, ou sèlman ka fè l vin pi fò. Epi lèm fin fè blan zye sa pitit ou mèt chavire bòl la l pap tonbe sa son nèj ki byen chita ou konn tande byen chita ebyen talè nou pral wè gade avèm. Epi pa bliye lè nap gade videyo a dim ki yon lòt resèt nou ta vle m fè pou nou ok men li m pral retire l pou nou wè Nou pral gade Menni papa Menni pa gen tonbe chavire Lestè chavire chavire l pou moun yo wè Yeah li pap tonbe m di w Ou ka fè l a la men men fò gen moun ki pou ede w Men miksè a se sa nèt Sèl lè m ap antre farin mwen pa sèvi a miksè Apre sa tout lòt bagay yo pa m pa gen moun ki pou ede m. Pran sanw pou antrel. Mwen menm sak fè wèl pam nan rapid konsa mwen metel sou speed pou video a pa twò long ok men lè wap antrel pran sanw paske ou paka bat je a ladann ok kounya m fini kisa w konnen m pral fè kounya hein ok m kouvril poum metel la poun al prepare plato a paske w konnen lè wap fè gato ranvèse Fok prepare plato. Se yon nan gato ki vreman bel. Ok, m pral ba nou yon ti eksplikasyon. Plato sa a, se lig gato pou fe gato anana. Men, koz li tro gwo, mwen itilize ti piti sa pou m ka fe demonstrasyon an montre nou. Sa m montre nou ki gen sou kote tranjan, tranch lan, Se li menm ki fè gato anana men m pa gen ti piti ladan l m ap itilize sa. Kounye a ki sa m ap fè la m ap trase papye pou m al met anba gato a. Gen moun se siwo yo fè pou yo met anba l mwen menm m toujou kenbe menm metòd m te konnen depi nan peyi m nan. Mwen montre w papye a ou wè m montre w la m trase l tou won epi mwen pral koupe l pou m ka mete chita anba plato a. M bere plato m byen bere epi m mete wondèl papye a. Apre sa m pral pran lòt ti long yo pou m ka mete sou kote a. That's it. Kounye a sa son sik krèm. Ma lache yon sik krèm m wè son son demi blan yo banm. Ou mete bon ti kou sik paske konnen se anana frèch ki pral anbal. Ou mete yon bon ti kou sik. Uhmm sa se anana a mwen te mete mwen toujou mete napkin anbal napkin anlèl poul ka rale enpe dlo paske lèl gen trop dlo li pa bon ok la map mete anana a uhmm kounya map mete ee re kòman rele sa yo cherry yeah m pa gen vè m sèlman mete wouj la kounya m pral mete rezen poum bouche tou yo ok. M sonje Ayiti lè map fè gato sa yo konn menm montrem kòman poum mete prin men m pa twò renmen prin nan e pa tout moun ki ka manje prin gen moun prin nan baw dyare pase se yon bagay ki ka fè w lache si w sere li prin nan m sèlman mete rezen sèch la poum bouche tout ou dwe bouche tout ti tou yo. Epi kounye a m pral mete. Please pa plen plato lè w ap fè gato anana pou gato w pa boule w. M pral wè gato sa se yon gato k ap byen soti paske m p ap plen plato a. M ap mete l nan yon mezi pou l ka byen bèl, byen soti. Ha! Lè l fin fèt ou pral wè pitit an m. Men ni. Men anlè gato. Sa se li k pral anba a. Ok. Men anlè gato a. Byen bèl byen bèl san boule san anyen sekrè pa boule a tou m pral baw li plato sa li demontab lèm metel nan fou mwen metel chita sou yon lòt ti kabarè aliminyòm yo dekwa pou ji sik la pa tonbe nan fou a poul pa boule enben se sak fè w wè gato a pa gen mak boule menm mwen mete plato a chita sou yon lòt kabarè aliminyòm avanm fouyel nan fou a wè kòman lè gato a bèl lèm di lejè a timoun